Map salye tout moun an espesyal ajan bitcash bon demen si Dye ve se premye desanb ok premye desanb demen lendi e video sa map fèl pou nou yon fason m kapab fè nou sonje ke mwad desanb se youn nan mwa ki gen plis plis e transfè nan bitcash mwen te fè yon sòl Kote ke se kèk grenn moun mwen jwenn ki patisipe ladan l. Mwen te fè yon sòl kote ke ou kapab kòmanse sanble kòb soti premye, de, twa jiska rive venn-de. Epi pou le venn-de, epi mwen menm, m ap mete tout kòb sa w te sanble a sou kont ou pou pou ka fè transfè. An nou di konsa ok, si tout fwa ou gen yon ekilib, ou kapab sanble kòb, kòb la p ap depanse nan men w. Si tout fwa kòb sa pa t deja nan Bcash, Ebyen, soti 21, 22, 23 se dènye limit jou pou fè rechaj. Paske 24 se Noche Buena. E Noche Buena Repiblik Dominikèn ki vle di bank yo ka pa travay. E si yo travay, y ap travay jiska midi. Sa vle di e ap tèlman gen moun, ap gen anbouteyaj. Bon 25 nèg moun yo pa konn ouvri. Paske se Se bay Christmas Day e Navidad yo fete an Repiblik Dominikèn, bank yo pa ouvri jou sa menm. Anfèt, dènye limit ou genyen pou fè depo se 22. M pap menm di w 23, se 22 paske 23 ou ka fè jounen an nan bank ou pa menm pase. Se 22 ok sa vle di tout moun ki sanble kòb nan big cash yo le 22 map mete lajan sou kont nou sa vle di sol mwen te ouvri pou nou te antre la dan nan se yon fason pou nou te kapab kòm si evite fè lin le 22 le 23 ou byen le 24 men si tout fwa kòm si ou vle fè depo a le 22 ou byen le 23 ou byen le 23 pito men m konseye ou fèl pita 22. E s nou menm Bigcash jou sa yo nou travay. Bon okontrè se 24 a 25 desanm nou plis frape transfè nan Bigcash. Pa gen kanpe, nou ka kanpe a 6 zè di aprè midi. Men si tout fwa nou wè bagay la bon fòk nou ta kontinye, n ap kontinye travay. E 31 tou nou menm tou nou kontinye travay. Bon m sonje ane pase tout minwi nou tap fè transfè, tout 11 zè di swa nou tap fè transfè. Anfèt, ou menm ki nan Bitcash m swete w gade video sa e metrize l. Depi kounye a ou ka kòmanse sanble yon kòb nan Bitcash. Kidonk ou gen dwa chak depo w fè, ou di ah Bitcash etire tan pou mwen, sere l yon kote pou le 22 mwen pou m pa al nan fè linn. Ok? Nap sere l yon kote pou pou nou rechaje w. Men si tout fwa, m se dat la wap tann pou fè depo a, eseye fè l depi le 22, pita le 23. Paske le 22 avèk le 23 bank yo ap gen anpil moun ou gen dwa pa menm kapab fè depo a. E se si, si w fè l le 22 mwen menm m ap gen tan fè lin, m ap gen tan fè lin nan bank pou m pran kòb la. Men si w al fè l jis le 23, ou gen dwa fin fè depo kòb la mwen menm mwen m pa jwenn, m pa gen tan pase pou m pran kòb la m fè depo le 24. Limit tan pou nou fè depo se le 22. M tounen di l ankò, limit. Tan pou nou fè depo nan Bitcash pou mwa desanm nan ap gen anpil transfè se le 22. Le 22 se limit tan pou nou fè plis depo yon fason mwen menm pou m ka gentan òganize m pou m al pran kòb la menm 22 a avèk menm 23 paske 24 avèk 25 bank pa p ouvri. Se t yon plèzi mèsi anpil e nou pral wè kòman kòman nou ka kraze yon skò ane 2025 sa nan Bitcash transfè e mwen renmen nou anpil m swete nou aplike sa m di nou an ok.